Vinicius e Real Madrid se on istwa komin depi 2018. Vinicius ateri a Madrid, misye te genyen an tou jèn, sa gen setan an 2018, misye soti Flamengo o Brezil. Misye fè tranzisyon ale dirèkteman nan Real Madrid e misye grandi ak ekip sa. Le Vinicius d'aujourd'hui se pa Vinicius ke n te konnen o debi a. Vinicius lè l fèk vini, evidaman l pran tan anvan li, m ta ka di jwenn kalite nan jwèt li, se t on jwè anpil anpil anpil dechè. ki te gen yon gwo pwoblèm de finisyon, ou te ka wè talan Bru a, vitès li, jan l anvi drible eksetera, men te manke misye anpil anpil bagay. Misye grandi avèk ekip sa, dabò avèk Zidane, men sitou avèk Carlo Ancelotti pandan 4 dènye ane sa yo. Lè misye vini, misye vini avèk yon salè inisyal de 1,2 milyon dewo lan, donk yon ti bagay chich. tou piti pa rapò evidamman a gwosè kontra l gen jodi a e gwosè kontra l ap mande nan Real Madrid. Sa se te 2018, 1,2 milyon an. Misye vin pase an oktòb 2022 a yon kontra bokou plis enpòtan ke sa, kote misye siyen 75 milyon dewo sou senkan. Ok, la nap pale de salè an 2022, an oktòb 2022 misye siyen pou pwolonje kontra l, paske premye kontra a se te 2018 a 2022, dezyèm kontra misye siyen an se 2022 a 2027, donk yon lòt kontra 5 an, e sou entèval 5 an sa a misye siyen pou 75 milyon dewo. Men se sa yo rele yon, m ta ka di kontra pwogresif, an se sans ke salè misye se pa kòmsi m ta di w la yo peye l 15 milyon an chak ane, Ok, sa ki tap ba ou 75 milyon sou 5 an. Non, se tankou m ta di ou se yo kòmanse l a 10 milyon, se konsa li ye, yo kòmanse l a 10 milyon, anpli, answit chak ane gen yon bagay ki monte sou li. Total la ba ou, m ta ka di full package 5 an ba ou 75 milyon. Dayè, l ap fini a 18 milyon, sètadi lè misye ap rete dènye ane kontra l la, 2026, 2027, 2026, 2027 la misye ap touche 18 milyon. Donk, se sa kontra misye a ye jodi a, le kontra aktyèl de Vinicius. Mentnan, nou te pale de sa deja, gon peryòd ou pral rive, fòk klèb la chita avèk ou pou yo renouvle kontra a si yo vle kenbe w. Paske yo pa vle ret tann dènye ane kontra w la pou yo fè sa, paske li prezante yon risk pou klèb la. Paske nan dènye ane kontra a, Jwè a ka kòmanse pale ak klèb li vle, epi talè w tande la, jwè a di li pap pwolonje avè w, e kon kontra l fini, l ap vire do l l al kote l vle, paske lè sa kontra a fini, l pa gen kenn egzijans, li pa gen kenn redevans anvè ou menm, anyen pa lye l avè w, kontra a fini, m ale! E tankou le ka Mbappé nan Paris Saint-Germain, kontra l fini, li vire do l l ale nan Real Madrid, Paris pa ka fè anyen pou sa. Donk, vwala, Real Madrid sètènman pa vle rive nan ka d'figi sa a ak Vinicius, se sa k fè yo kòmanse negosyasyon yo depi kounya. Misye rete dezan de kontra, donk nan kontra aktyèl la ak Real, li rete sezon 25-26 la. ki pral kòmanse la a, e sezon 26, 27 la k ap dènye ane kontra misye. Men anvan 26, 27 la rive yo vle evidamman gen tan pwolonje l. Diskisyon kòmanse. Sa k rive, lè m di diskisyon, negosyasyon kòmanse ant Real e Vinicius. Vinicius vle on kontra, on salè ki plis, m ta ka di reflete valè l anndan ekip Real Madrid la, valè l sou mache a jodi a. Sa vle di misye vle on renegosyasyon salaryal ki plis ta ka reflete sa li ye nan Real Madrid. Pa bliye ke lè misye siyen an 2022, kontra sa a ki vin fè l ap touche 75 milyon sou 5 an, antre tan gen anpil bagay ki pase. Misye genyen Lig dè Chanpyon 2024 la. Misye sètènman vin yon byen meyè jwè e pandan dènye ane sa yo la parapò a li te fè k ap siyen l lan an 2022 a. E an n pa bliye misye eli fifa de best lòt jou la. Se fifa de best an tit. Lè kanmèm ou genyen yon panèl divèsifye konsa de jounalis, de antrenè foutbòl, de jwè foutbòl, kapitèn de seleksyon E de fanatik ki eli w meyò jwè de la sezon, se on gwo bagay. Tankou l egziste nan NBA a, tankou l egziste anpil kote, lè ou pran tit sa yo, otomatikman valè machand ou chanje, ou vin gen plis valè ozye de dirijan w, ozye de mond lan, etsetera. Donk, fòk ou fè plis lajan. E Vinicius donk ap gade tout sa yo pou l di tèt li, jodi a la a, fò l touche plis lajan. Mentnan. Negosyasyon te kòmanse, negosyasyon yo fon kanpe. Selon enfòmasyon yo se ke tankou n di l jodi a misye a 15 milyon lan an mwayèn, se mwayèn lan pou w fè li a 15 milyon lan, 15 milyon dewo nè pa ane, se sa salè an misye ye. Vini vle touche 20 milyon dewo lan pa ane. Ok se sa egzijans salaryal misye. Mentnan si misye vin renouvle nan pri sa a, misye ap jwe kap touche plis kòb nan ekip la, plis menm ke Kylian Mbappé. Alò lè m di plis menm ke Kylian Mbappé gen de moun ki ta gen dwa di ben se nòmal menm pou l touche plis ke Kylian Mbappé. N ap vin sou sa talè. Donk misye ap premye salè nan klèb la e Sa Real Madrid pa vrèman vle a se kraze dinamik salaryal ekip la, strikti salaryal ekip la. Paske yo vle evite, e se youn nan rezon k fè m ta ka di negosyasyon yo kanpe a, kòmsi negosyasyon poko ka abouti a, se paske Real Madrid vle evite sa yo rele efè boul de nèj la, efè domino a. Tankou m ta di w la, Ou teke grenn domino sa a epi li kòmanse tonbe sou sa a, l tonbe sou yon lòt, li tonbe sou yon lòt, li tonbe sou yon lòt epi sa w tande a la tout chato a sot tonbe. Nan ka de figi sa a, ki sa n vle di pa la, se ke si w ka pase Vinicius de 15 milyon lan a 20 milyon lan, ki sa k ka evite yon nèg tankou Kylian Mbappé mande yon ogmantasyon salaryal li menm tou? Ok, Mbappé sot fè yon endividyèlman yon gwo sezon ak Real Madrid, li ka met sa an avan. Nan anpil enstitisyon, an jeneral se konsa yo ogmante w. Gen yon ogmantasyon de baz ki se yon sòt dajisteman an fonksyon de enflasyon etsetera, de kou de lavi etsetera, men gen yon lòt, tankou m ta di w, revalorizasyon salaryal ki li menm depann de pèfòmans ou. E nan kad figi sa patikilyèman, lè Real ap gade bagay lan, Vinicius wap pale de pèfòmans dènye sezon an pa bay misye dwa mande ogmantasyon salaryal paske son jwè kap dekline donk ou paka se lèsa wap mande plis kòb ki se ki diferan de Kylian Mbappé ki li menm premye sezon nan Real Madrid li fè yon bèl ane endividyèlman donk Real pa vle ke li rantre nan yon dinamik kote kounya la ok m ogmante Vinicius de 5 milyon anplis Mbappé kounye a pral vin sou tab negosyasyon an banm plis. Jude Bellingham tou gen dwa di tèt li ke poukwa pa mwen menm tou. Mwen menm tou m bezwen plis. Donk sa a se efè domino sa a, se efè boul de nèj sa a Real Madrid pa vle rantre ladan e yo estime donk ke pase Vini de 15 milyon a 20 milyon an li twòp nan kontèks aktyèl la la, nan kontèks dekip men nan kontèks Vinicius li menm.

Misye te jwè kle nan ekip la k t ap genyen Lig dè Chanpyon an. Si w konsidere tou ke jodi a, misye se vrèman figi ekip la avèk Kylian Mbappé ki vin vini an, e se netè pa le ka an 2022 lè l t ap siyen kontra a. An 2022, figi ekip la se te, se te vrèman Kylian, se te Karim Benzema. Se te Karim Benzema. Donk, jodi a la a, Gon efektivman ki Vinicius gon lòt pwa anndan ekip Real Madrid lan e li evidan donk ke misye merite yon ogmantasyon salaryal. Bon, mentnan, m panse le fèt ke negosyasyon yo kanpe e yo di y ap reprann negosyasyon salaryal sa yo an 2026 osijè de pwolongasyon de kontra a, mwen panse donk ke sezon sa pral ekstrèmman enpòtan pou Vinicius.

Men kenbe la se se kounya la kiyès kap genyen les termes du contrat kiyès ki pral vrèman dikte les termes du contrat e si misye fon l dezyèm move sezon tou vann ni an a kèl pri fò real degaje l vann ni tou de ane pwochèn fen sezon pwochèn. paske l paka pèmèt li leliks tou kite misye ale gratis. Politik sa li rive trè raman lè w gon jwè de kalite nan men w, ou vann li 1 an anvan kontra l fini pou w ka fè yon kòb sou li. Sinon ou ap kite l ale gratis. Ou pa vle rive la. Donk 2026 se yon ane charnyè li ye pou Vinicius paske 1 se ane pou l renouvle kontra a, men 2 Pèsonèlman li menm fò misye degaje l leve tèt li. Alò yè m t ap li on editoryal 2 konfrè m nan jounal as, Thomas Montseau, e ki se evidamman on fanatik malad de Real Madrid, epi misye di ke se pou Vinicius sispann mande tout pil lajan l ap mande la yo, se pou nou rejwenn Vinicius 18 an lè l t ap kite Flamengo a ki te vini nan Real Madrid avèk on kè kontan. Paske pwendvi misye li menm se ke Nou pèdi Vinicius depi lè li rantre nan gwo konba kont rasis li a, kote vire tounen abit ap ba l katon jón, li pran katon wouj, misye rate omwen 4, 5 match konsa sèlman pou kesyon sispansyon, nan pale avèk abit, nan konteste, Etc e bagay sa yo vini tou apre echèk misye nan kesyon balon dò a. Sa vle di ke pwogresivman bagay sa yo retire eta despri misye e nan ekip lan epi ajoute evidaman a pwoblèm taktik ke m t ap evoke lòt jou, kesyon fondamantal ke Kylian Mbappé vin okipe aks la alòske Vini li menm se nan aks la li te konn fini pi fò aksyon l yo nan Real Madrid lè l pa t gen Kylian Mbappé bò kote l. Donk. Alò, mwen menm, Thomas konn se wou, la m pa dakò ak misye paske, ekout, nèg la gendwa ap jwe bon foutbòl men fò l regle afè afè salè l tou. Sa vle di m pa gen pwoblèm ke misye mande afè ogmantasyon salariyal la, mwen dakò ke fòk misye rejwenn eta despri pozitif li pou l jwe foutbòl, pou l jwe yon meyè foutbòl ke sa l sot fè la a, e men sa pa anpeche ke misye mande tou sa l vo. Sa pa anpeche ke misye mande sa l vo. E se misye k pou mande sa sa l vo a, se pa pèsonn lòt moun k apral fè l pou li. Ok, si l pa mande anyen, klèb la ap jis pwofite de sa, epi yo renouvle l dan le menm tèm, epi bon, kite cha mache. Non, li pa ka konsa, se jwè a li menm ki pou fè demand li an fonksyon de sa l kwè l merite nan Real Madrid. Metan yon lòt enfòmasyon sou menm kesyon sa, se ke òf Arabi Sawoudit lan, li pa sou tab la ankò. Daprè enfòmasyon yo, Arabi Sawoudit ki te vrèman gen yon mache prese mete pil lajan deyò pou Vinicius, yo te pare pou te fè yon gwo gwo kontra a misye, men daprè enfòmasyon yo, òf sa a pa sou tab la ankò. Mwen mwen kwè ke Vinicius vle rete, metan se se rankontre an chemen. Sa vle di bon, misye mande 5 milyon dewo adisyonèl. Mwen menm pèsonèlman m pa kwè ke li twòp. Sa vle di pa rapò a jwè mwen Vinicius te ye an 2022 e jwè l vin ye jodi a, mwen kwè ke 5 milyon dewo nè pa ane kòm ogmantasyon siplemantè, kòm salè siplemantè, m pa kwè li egzajere. Mentnan, mwen panse ke dirijan yo si yap reprann negosyasyon an 2026, se di yo di Vinicius tou, enben, pwouve m ke w merite sa. Paske efektivman, si misye a li yon dezyèm move sezon, la li ka difisil pou w jistifye 5 milyon dewo adisyonèl la. Paske m pa pral wè kounye a mwen menm ki gen yon biznis k ap jere e m ap m ap ba w plis kòb an fonksyon de pèfòmans. Si w ban m de move sezon afile, m pa wè poukisa pou m ogmante salè w. M ka ba w yon ti ajisteman salaryal an fonksyon di kou de lavi, men m pa kapab ba w ogmantasyon kòm si m ta di w la a e non, li p ap fè sans dun pwen de vu meritokrasi. Ou pa merite l. Donk, Vinicius gen 2025, 2026 la pou misye pwouve ke li merite sa l ap mande a. M panse ke fò misye pranl pèsonèl tou, paske se jwè la ki etè balon doriza bilye a tou jis 1 an, jodi a la misye misye pap menm top 10 balon dò, l pa ta sipoze menm top 10 balon dò ok pa rapò a pèfòmans li mwen panse ke fasilman yon nèg ka pran 10 jwè ki te pi byen pèfòme sezon sa a ke Vinicius ou ka menm petèt menm jwenn 15 jwè menm ki te pèfòme pi byen ke Vinicius sezon k sot pase la.